ki gen 9 an jodi a, ki rele Jeychan Charles. Sisi te yon bon zanmi, yon zanmi lwayal, ki respekte moun, ki kenbe angajman li. Ou kapab konte sou li tout bon vre. Mama li a, zanmi Sisi, te gade l ak anpil respè e ak anpil rekonesans, li di, Sisi toujou pare pou li kanpe avè w. Nan tout sa ou ta vle fè ki bon e di ou men kote ou gen tò. Li p ap pale nan do ou, li p ap ba ou manti, li pito tann lè li santi li prè pou li konfye ou li san rezèv. Daprè Sterline ki se yon lòt zanmi Sisi, Sisi tèlman sansib pou moun li toujou pare pou li ede. Li mande prete. Pou li ka ede w nan pwoblèm. Dezyèm jou, mwen te wè Sisi, li te ak yon zanno, toujou Sterling t ap pale. Mwen te renmen zanno a anpil, li te fè l byen. Mwen di l, Degaje w wi, ban m zanno sa. Li pa fè ni de ni twa, li retire l ban mwen. Li di m, Depi m gen tan ap danse kote li, se fanmi nou ye. Sisi. Kòmanse danse lè l te vin gen venndezan yo konsa. Yon kouzen li ki t ap fè yon ti danse avèk li fè li rann kont jan li gen anpil talan pou vin yon gran dansèz. Depi lè a, Sisi antre nan gwoup Jan Iv ki te konn repete sou plas Kalbwa. Sisi te gen anpil diskresyon, li pa t renmen pale, li te pè pwoblèm. Sisi. Te kite kòl pale pou li. Pou eksprime tout sal santi. Sisi tèlman dou, zanmil konn rive oblije fèl mete gete sou li pou moun pa fè li nenpòt bagay. Sisi se fè remake byen vit la où son corps lève le voile de son silence et sa discrétion naturelle. Trè kalm epi vwe, Sisi se transfòme an yn vrè fi. Sisi se yon moun nan rar dansèz nan mouvman hip hop la. Men stil prefere l se afro dance. Sisi te vle monte nivo li. Li t ap chèche moun ki ka ede li aprann lòt stil yo. Sisi te nan plizyè gwoup, Magic Dance, Up Tupac Dance, Reda, Dansalou. Nan Reda,

Un performer endepandan ki se defan trè byen sèl. Tankou anpil nan nou menm dansè hip hop yo, li te oblije pwodwi tèt li pandan li ap pwomote gwoup Yandan lan. Zanmi Sebastien yo pa janm sispann pale de li kòm yon zanmi ekstraòdinè. Menm paran li di zanmi li pase an premye. Gen yon moun ki la.

O kou de wout, m leve nan menm katye ansanm avèk Sebastien. Sa vle di, depi lè m konnen m gen lespri m ap danse ansanm avèk Sebastien, m te konn toujou danse. Ki se Sebastien. Nou te rive nan yon laj, amitye a te kòmanse twòp, nou te vin mete l, nou te di, Sebastien se frè m, mwen se sè frè Sebastien. Manman m se manman Sebastien. Tout kote m pase ansanm avèk Sebastien, yo konn Sebastien se frè m li ye. M pase nan Jacques, m pase nan Equality, m pase nan Rida, ki se tout moun sa yo nèt konn Sébastien se frè m li ye, men se pa fòt nou, se yon amitye ki te konsa. Menm kay, moun kay Sébastien konnen se frè nou ye, depi nou parèt ou konnen tout moun di se frè nou ye. Men, sa ki rive a, se vre, demwazèl la sot di Bondye bay li pran, se vre mwen konprann sa, men m pa ta janm panse se ta konsa. Ke yo ta pran Sebastian nan men m ansanm avèk Nancy. M ap sonje dènye fwa mwen wè Sebastian, Sebastian se yon video l vin fè lakay mwen. Sebastian sot lakay li, l vin lakay mwen, l vin fè yon video pou m te ka poste sou TikTok. Sa e dènye video ke m konnen ke m fè ansanm avèk Sebastian. Ki se sa, sa vrèman fè m mal anpil. Fè m mal anpil ki se. Jalouzi se yon pran yon gwo kou jalouzi fwape fò sa vle di sak rive a se pa yon bagay piti li ye ki se sa sa antre nan nou an a fòs paske tout pa kou m te konn fè syans la mèt Sebastien si kounya Sebastien pa la kisa m pral fè mwen pa gen lòt mwen pa gen lòt zanmi pwòch mwen pa gen lòt zanmi ki te Pansman nan Midwest mwen rete Timashe paske dè ke Midwest mwen Timashe premye gwoup nou te fòme a nou 2 nou te metel lè jimo si yonn nan nou mouri kounya kiyès ki pral sipòtem kounya sa vle di la kounya m gintan konnenm pou kòm sa vle di m imilye nan tout sans se sa ke moun nan fè a li panse se sèl Sebastien fèl men non li fè nou tout sak la spesyalman se m avèk fanmi Sebastien. Napsu fanmi Sebastien manman Sebastien bat la li arive jwenn nouvèl la ki se se pi gwo si se pi gwo kout kouto l te ka jwenn kote ke l te ye a mezanmi ki se sa k rive a moun ki fè l la pou li menm li panse se sèl Sebastien l fè l men domaj se pa sèl Sebastien l fè l paske Sebastien se te yon frè l te ye pou mwen se yon frè l te ye pou mwen nou leve ansanm nou grandi ansanm nou danse ansanm tout kote m pase se ansanm. Ou gen de kote m te konn al danse, m pa t menm te prè pou m eli menm, m pa t menm te prè pou yo te sanksyone m, pou yo te mete m nan lis menm. Se se pase k ap travay ansanm avè m, k ap fè yo ajoute m, ki fè m pase, ki fè m ka danse byen, ki se jan ke talan mwen vin ye a, se a lèt lese pase ke m te genyen l. Men kounye a, mwen pa wè kote sipò a pral soti ankò. Paske se sèl nan li ke m te kwè, se sèl li menm ke m te gen kòm, kòm yon ami danfans, kòm yon zanmi ke m leve ansanm avè l, yon zanmi ki te toujou la pou mwen nan nenpòt sa m t ap fè. Men, lè pa menm an semèn Sebastien, se pa pou, se pa pou jan ke Sebastien va ale a la. Paske m te gen an semèn Sebastien, fòk nou te gen, kòm nou te gen gwoup dans, nou te gen ecole de danse epi nou te toujou ap moutre jèn, epi tou, Pou dè ke nou granmoun pou nou chita nan lakou nou pou nou ap trip ansanm pou nap bòlèg ansanm ki se pou nap esplike pase nou ansanm avèk pitit nou ki se sak sak vin rivem ki sak vin pi fèm mal m sonje dè ke m pat ko zanmi ansanm avèk Sebastien mwen te di Sebastien yon sotiz ki se m te jourel ki se m tap dans an fas m te jourel men m te di lejou ke map map mande Sebastien padon pou sa ke m te dil la se dè ke Nou granmoun nou pa lan dans ankò ki se se repoze se chita nou chita nou nap pran ti ven nap pran ti lè map raplel de sa ki se poum te ka dil padon men sa byen fèm mal ki se Sebastien ale menm eskiz m pa di menm padon m pa mande Sebastien Sebastien.
Que d'amertume, que de pleurs.